Donk m panse avan moun yo fè bagay sa yo ankò panse al pran wout la gen lòt mwayen ki pi fasil si yon moun pa konnen mwen menm m ap ba nou konsèy la paske viza panama al yo se fasil yo ba ou li. Wout sa silvouplè si yon moun kwè nan lavi m pa ta swete l pase sa pitit mwen pase a. Zanmi entènot, Jisèfoto nan kay la pou yon nouvo videyo. Ou kapab wè ki kote nou ye la a. Nou nan èpòt Santiago a. Nou vin chache yon konpatriyòt ki t al chache pitit li nan peyi Panama. Anpil moun ap mande kisa timoun nan t ap fè nan peyi Panama kou kò l. Ebyen, istwa a se yon istwa ki vrèman tris. Istwa a se kisa li ye. Misye genyen manman pitit li, oubyen nou kapab di ansyen manman pitit li ki te pran wout raje a ansanm avèk timoun nan. Ebyen, dam nan te arive mouri, men timoun nan te gen lavi. Li te rete nan refijye nan peyi Panama, ebyen apre anpil demach, misye te arive jwenn otorizasyon pou li al chache timoun nan. Sa pase an Oktòb, men misye jwenn otorizasyon an an Janvye. Rete swiv videyo a pou w kapab tande istwa a, pou w kapab tande temwanyaj misye, ki tout demach ke li te fè. soti depi nan Ministè Relasyon Eksteryè peyi Chili, pase nan Anbasad Panama nan peyi Chili, e pou rive nan peyi Panama pou al pran timoun nan. An nou tande istwa a ansanm avèk mwen, depi nan kòmansman jiska lafen. Jan w kapab wè a la, nou nan Èpòt Entènasyonal Santiago a, donk nan peyi Chili. Nou avèk yon konpatriyòt ki rele Fleury Lucien, ki sot pase 5 mwa la, konplike nan lavi n. Apre yon eksperyans, nou kapab di ke li pap janm bliye. Kisa eksperyans lan ye? Li te gen manman pitit li ki te pran wout la ansanm avèk pitit li. Malerezman, manman an te arive pèdi lavi li depi nan mwa oktòb, men gras a Dye timoun nan te vivan. E nou egzakteman la nan mwa janvye 2024, sa te pase an oktòb. Ebyen li resi jwenn tout otorizasyon yo pou l al rekipere timoun nan nan peyi Panama. Nou pral fon ti pale ansanm avèk li ki pral genyen pou l deplase jodi a pou li al nan peyi Panama pou li al pran timoun nan. Donk nou pral fon ti pale ansanm avèk li de eksperyans de tout sa li te viv depi oktòb pou rive nan mwa janvye 2024 sa a. Fleury kòman w ye freo. Sa va byen anfòm ou la. Ya kòman kòman sa te ye èske ou kapab fon ti eksplike pou piblik la e kòman aksyon sa te rive fèt e kijan kijan ou te santi w lè ou te tande nouvèl sa. Monchè e se te yon bagay se te yon pèmisyon m te bay pou manman dam ti moun nan te vwayaje nan avyon avèk ti moun Men, pou mwen, enfòmasyon m te konnen, pèsonèl, se ke m konnen manman m ap vwayaje, se te nan avyon. Men se pandan m nan travay mwen, epi yon zanmi ki rele m, li di m konsa ke, a, e, ou konnen ke pitit ou a mouri? Bon, m pa konnen kijan yon moun pral santi l an eta de chòk lè w pran nouvèl sa, men, sitou ou konnen lè w gen yon pitit fi, men, e se inik pitit fi m. Frèm m pa bezwen diw janm te santim menn jiska prezan m toujou gen efè a yon ti jan plis ou mwen sou mwen toujou men kanmèm m te pran fòs paske manman li te fon lòt wout menn se wout apye li te pran ke mwen menm m pat janm konnen si li tap fèl tou se sa ki vin pase an gwo. Guy Twitter.
Gen anpil konpatriyòt jan ou menm ou konnen an tou ki nan anpil difikilte menm jan avèk ou kote ke yo gen timoun yo oubyen swa yon pwòch yo bloke nan refijye peyi Panama. Kòman sa te ye pa bò kote pa w pou ou te fè tout demach yo pou w te arive jwenn otorizasyon pou w te al dèyè timoun sa a? Lojikman, premye bagay pou moun fè depi ou gen sitiyasyon sa k rive, premye bagay ou dwe fè se.

y ap kite w antre nan yon lòt pòt ki anndan, donk yon lòt ofisin la ki anndan toujou, paske aka ou si timoun nan chilyen, si timoun nan pa chilyen li pap, ou pa bezwen al la paske gen demach yo pap ka fè pou li, gen demach yo pap ka fè pou li paske timoun nan pa chilyen, yo menm se pou timoun ki chilyen sèlman, donk lè w pral la moun sa yo menm yo pral pran kontak avèk peyi kote timoun nan ye a, men gen yon nan bagay, nan PDI gen yon pakèt bagay y ap mande w enfòmasyon se ke y ap mande w èske w konn kote timoun nan ye. Donk si ou konn kot timoun nan ye yap toujou pran denonsya pou ou. Men aprè sa mpa kwè pdi ap fè anyen anplis ke sa. Eske yo pral voye ka nan fiskalia, fiskalia pral rele ou paket bagay yo ka fon vizit lakay ou. Sa vle di ke jan ou di a mwen panse ke ministè relasyon eksteryè sak fè se li menm ki plis ka pran ka an chaj paske se li menm ki kapab fè kontak avèk lòt anbasad ki nan lòt peyi yo. Men PD li menm li plis regle bagay ki rapò avèk nasyonal, poutèt wap ekri an, epi li men men ministè relasyon eksteryè jan ou di a, li plis li plis e gen kontak avèk lòt e lòt peyi. Se li ki ka mete w an kontak avèk peyi kote timoun nan ye. Panama, kèlkeswa lòt peyi timoun nan gen pwoblèm nan, se li kap mete li lap mete w an kontak avèk yo. Se li kap mande peyi a ke timoun li gen yon timoun ki gen tèl non, tèl idantifikasyon lakay li. E eske rekonèt timoun sa nan menw? Lòt peyi a gen poul fèw repons poul di wi gen timoun sa nan menl e men sa nap fè men sa nap fè. Donk epi yo menm yap fè pwosesis la. Donk ou menm sa depan de nasyonalitew siw se ayisyen donk ou konnen nou pa nou preske pa gen pòt lib pou nou menm fò nal fè demach viza tout bagay sa yo. Men fò nou fè anpil atansyon paske nòmalman e yo gen dwa fè w fon toubiyon konsa yap voye nan ofis natal ofis natal epi poul pa fè anyen pou yo jwenn ou. Men, kounye a la, annou ale nan bagay ki pi konkrè. Ki sa yo te fè w fè menm avan yo te resi ba w otorizasyon sa a pou w t al dèyè timoun yo?
Bon, yo sèlman pa t nan bò lòt. Gen anpil demach se mwen ki fè yo. Tankou? Paske m te vin gen kontak avèk lòt, avèk gouvènman, gouvènman, mwen menm dirèkteman m te gen kontak avèk gouvènman Panama a. Ok, ok, ok. Gon enstans ki rele CENIAF ki menm jan avèk Chili men pa Chili a yo rele CENAME. E lot bwa yo rele senyas. Ya ya ya se kote yo mete timoun ki pa gen kom si la timoun sa kap domi nan lari ou byen ki pa ki pa gen paran etc epi yo mete yo la. Donk senyas la li menm se menm jan avèk senami al fonksyone donk mwen menm m te gen chans jwenn kontak avèk moun ki nan senyas la men kounya la te vin pitit la te vin rive nan yon etap nan yon espas kote m pa gen otorizasyon pou m rele pitit la ankò. Donk se gouvènman peyi isit Chili ki mande otorizasyon avèk CENIAF ki nan lòt ki Panama a ki te pou yo ban m otorizasyon pou m ka pale avèk pitit la paske lontan avan l te tonbe nan ofisina sa li a nan biwo kote l ye a oubyen m ta di nan alokamiento a te gon avan kote l te ye avan m te gen aksè m rele l chak jou lè m vle donk kounya lè yo vin chanje l lugar l donk m oblije kounya la vin fò m gon pèmisyon pou m rele e se yo ki ka rele m m pa ka rele yo. Ok ok ok men apati de ki lè vreman nou di ke manman vwayaje nan mwa oktòb men apati de ki lè ou te vin konnen ke pitit ou a rete nan peyi panama.
Bon apati de 6 oktòb lè ou vin banm nouvèl la. Ya 6 oktòb epi an nou di jodia la nou 21 janvye se jodia ou resi pral pran avyon. gen aksè kòm se tout bagay nèt legal pou al pran timoun nan. Donk anviwon nou kapab di ke anviwon 4 mwa depi ke wap fè demach, monte desann, Panama, etc. Men anpil moun kap gade la di eske timoun nan pa egzanp li si ou di ke li pa la avèw ki laj li genyen? 4 an. ka pran. Men eske ou panse ke leta peyi chili lè ou retounen avèk timoun nan eske ou panse kisa leta peyi chili mande w pou fè aprè? Bon yo poko dim sa m fè aprè se aprè lè timoun nan vini kounye a yo pral dim sa m fè men avan sa yo te yo te al vizite lakay mwen wè kot pitit yo gade kot pitit la ap viv paske fò yo wè si pitit la kote l prale a l ap byen yo t al gade lakay mwen fè vizit. e yo te pase m yon tès, yon tès psikososyal tou, donk pou yo wè si m gen kapasite pou m jere timoun nan. Donk tout bagay sa yo te pase byen. Donk aprè, aprè tout done sa yo, kwen yo voye l bay Panama, yo di Panama ke ya, papa pitit la li apt pou l gen pitit la nan men li pou l ka jere pitit la. Donk pitit la te gen dwa al la, yo rekipere l, yo pa ban mwen l.
Men eske ou konfyan tout tès Panama pral pase w yo, wap pase yo pou w retounen avèk timoun nan? Wi, se menm bagay avèk sa te fè Chili a bon, m panse. E m pa wè anyen diferan pral fè avèm tou ki pral etone m. Men lè ou, pandan ou prale la, lè w rive eske ou prale dirèkteman nan kote timoun nan ye a oubyen ou pou prale nan anbasad Chili ki nan peyi Panama? E nòmalman premyèman m pral kote, m pral nan biwo CENIAF la.

li ap konn sèvi a letranje. Non, se tout bagay sa. Men ou pa gen rapò ansanm avèk anbasad Chili ki Panama, sa vle di ou pa pral ladan. M pral ladan, men se lè m fin pase tès psikososyal la nan CNIAF Panama a, menm jou a, se sa yo di m, m pa konn ki sa k pral fèt, yo di m ke m pral, m ap gen chans m al fè dokiman pitit la nan anbasad Chili a, lè m sot fè dokiman pitit la, bon lè sa m pa konnen, paske m ap oblije ak pitit la tou nan jou a. Men piske peyi Chili otorize w pou al chache timoun nan ansanm avèk otorite peyi Panama yo, kòman 2 otorite sa yo nan peyi sa yo, kòman yo akonpanye w, nou kapab di ke swa ekonomikman oubyen oubyen sosyalman, m pa konnen, pou al dèyè timoun nan? Bon, ekonomikman, banm di w ke tout sa ki gen rapò avèk nonm, se mwen k depanse l.

Ah ok ok la wap pale de pa manman ah ok ok sa vle di ke ki pou ta fè ke lè pa egzanp si ou gen yon desizyon kap pran pou timoun nan pou se ou menm sèlman ki pranl gen de bagay ou pral pran yo pral diw kote manman pa egzanp. Vwala donk fò ministè eksteryè ba yon lòt papye kounya la ki di ke a kèlkeswa enstans m ale ke pitit la manmanl li pa la ankò ke se ou menm ki anchaj manmanl jiskaprezan son prezime li poko

Ki kote w te rive idantifye kisa pa kisa l te mouri? Nou konnen Bay yo pa menm jan avèk Ayiti, nou konnen peyi nou an li alanvè men isit se aprè 5 an si yo pa wè yo pa gen okenn movimiento kote moun nan te fè yon mouvman ditou paske w konnen Chili se youn nan bagay ki fè ke lè w gen yon dokiman w ap regle yo pa kite moun fè papye pou moun Chili se paske tout sa w fè w se moun nan pèsonèlman depi se avèk non moun nan se moun nan ki sipoze fè l
donk se poutèt sa donk si yo wè nan tout Sal te konn gen li te konn ap fè mouvman kont bankè li tout bagay li nan lòt peyi yo pa gen anyen lè sa yap aksepte ba yon sètifika de destriksyon selon lwa se aprè 5 an. Aprè 5 an ok donk jan jan nou wè a mezanmi nan videyo a donk sa se premye pati a donk kote kote ke Lucien pral gen pou li al chache timoun nan Panama li pral pran vòl talè konsa la. Nou pral akonpanye li pou li ale sou kont Warladok epi nou espere ke l ap retounen ansanm avèk timoun nan e lè sa a l ap vin l ap genyen pou li vin di nou ke kijan tout demanch yo te ye nan peyi Panama. Nou avèk Lucien la ki sot chèche pitit li nan peyi Panama ki pral fè yon ti eksplike nou kòman eksperyans lan te ye pou li pou li te kapab arive retounen ansanm avèk pitit li nan peyi Chili. Lucien bro brother pa m kòman eksperyans lan te ye pou ou nan peyi Panama?
Monchè e m salye ou avan tou. Eksperyans lan pa te pa t konplike men li pa t fasil tou. Il sifi ke ou gen bon tèt ou paske nòmalman e pou m ka di ou pral yon kote ke ou pa konnen avan tou e deja se yon pakèt bagay ou konprann sa m di la e pa la swit ou konnen pou afè tramite pou m fè papye timoun nan, paspò li, pou m pase egzamen. Kò sosyal, tout bagay sa yo. Donk sa, sa yon ti jan te, se tout tramite sa m te gen pou m fè. Men pa la swit, rès bagay yo, yo pa t twò konplike. Paske tout bagay te gentan prepare depi isit. Se sèlman konfime lè m rive lotbò. Men eksplike nou kòman eksperyans la te ye lè w ta pral rewè pitit ou aprè anviwon m kapab di 5 a 6 mwa. Monchè, mete w nan plas mwen kòm papa, kijan w t ap santi w? M pa kwè gen yon moun ki t ap santi l pi byen pase m sou sa. Pou mwen se te pitit sa e kòm si l te refèt ankò. Ou ka konprann sa m di la? Imajine w nan sitiyasyon pitit la te manke pèdi lavi l la. E lè m ap gad pitit sa m rewè l ankò. Finalman pou mwen se yon mirak. Men èske li te, èske ou, daprè ou menm li te nan yon bon andwa nan peyi Panama? Bon san retouch ti pitit sa te gon swen anfen kote lougal kote li te ye a e m ka di tou yo moun yo bal tout sa ki nesesè paske li te gen li te gen medsen li te gen psikològ li te gen tout bagay nèt e li te lekòl menm donk ti moun nan te vrèman nan yon swen ki vrèman a felisite e m voye yon gwo kout chapo pou paname yo panama mèsi anpil. Men e kounya kòman rès demach yo pral ye bò kote otorite chilyen yo piske kounya la nou nan peyi Chili. Bon, sa rete pou mwen m ta di, m poko konnen sa k pral pase. Nòmalman demen m ta si bon mèdi mat a pita la m ta sipoze kòmanse fè pla mete yo men imajine w yo gentan rele m pou m vin travay m ap annik fin met pit la la vè 8 è fò m gentan leve la pou m al travay. Donk m p ap gentan repoze. Youn nan bagay ki enpòtan kounya, ki pi gwo mesaj ou genyen bay tout manman, papa, pitit? kap m pa konnen kote ke youn ap deplase avèk pitit la san youn pa okouran.
Premyèman, m ta, premye konsèy m tap bay yon konsèy a Bato, pa janm pran lavi w konpare l avèk chans. Paske tout sa w ap fè avi w, se chans li ye, repanse l mil fwa. Paske w pa ka pran chans a lavi w, si w mouri w mouri oubyen si w vivan w vivan. Sa se yon gwo èrè anpil moun ap fè. Paske pou mwen m wè son moun moun mal panse anpil. Donk si yon moun ta gen entansyon vwayaje, m panse gen mwayen ki fasil. Mwen menm mwen fè eksperyans lan, si yon moun pa egzanp ta gen pou vwayaje an mwad me, jwen, jiyè, ou ka al mande viza Panama y ap ba ou l. E l ap trè fasil pou yo ba w viza a e w ap konnen pran avyon al avèk pitit ou. E l ap pi fasil paske yon viza Panama li pa konplike, ou peye 60 dola meriken ou mete l. e m panse kòb moun sa yap mande l sou kont li pou l genyen kòm viza touris la e li pap anpil paske yap mande w pou minimòm pou gen 7 800 dola ameriken sou kont ou bon yon moun fò dwe met plis epi se tou epi yap ba w viza a nan mwens ke 2 mwa donk m panse avan moun yo fè bagay sa yo ankò panse al pran wout la gen lòt mwayen ki pi fasil si yon moun pa konnen mwen menm mwen ba nou konsèy la paske viza panama li osi fasil yo ba w li. Donk se sèlman bay papye yo mande yo ki pa twòp, se papye travay ou, twa dènye likidasyon ou. Y ap fè kon yon kat de kredi epi kòb sou kont ou. Yo pa mande w plis bagay ke sa. Sèlman lè w ap ranpli fòm nan pa fè erè. Men wout sa a silvouplè, si yon moun kwè nan lavi, m pa ta swete l pase sa pitit mwen pase a.
Bon ou menm tou paske lè w ap viv bagay la lè w pa ladan l, ou viv li pi mal ke yon moun ki te nan sitiyasyon an. Voilà. Donk e bon wi, sensèman paske mwen menm m gen anviwon 3 a 4 mwa la depi lè m te pran nouvèl sa m pat m pat vrèman mwen menm a 100 pousan. Fò m sensè avèk tout moun men kòm gason m te oblije pran pran men m pou m fè sa m gen pou m fè. Nou konprann? Donk men finalman bon m pa gen mo pou kounye a di ankò.
Donk men kounye a la ou sanse la m kapab di ke ou pral e manman pitit la e ou pral papa li an menm tan donk kòman ou konte jere sa? Bon Bondye konnen. Bon antank gason depi nou son travayè nou nap jwenn mwayen nou fòk met brenn nan deyò paske nòmalman pitit la li deja san manman deja nou konprann sam di non. Ebyen ok se te yon plezi nou espere ke e konsèy sa moun yo pral mete li an pratik epi pou evite fè jan de wout sa yo ansanm avèk timoun, evite riske lavi nou sitou lè nou gen timoun. Se te yon plezi brother pam pou nou pou nou te fè ti pale sa. Se te yon plezi pou mwen tou Jise Foto e anpil felisitasyon pou travay ou tou. E sa montre ke kominote ayisyèn nan gen moun kap fè travay la. Fò nou fokis, plis konsantre nou tou, plis kolabore antank ayisyen paske nòmalman nou vrèman divize antank ayisyen men m ta swete ke. Jan JC ap fè travay la nou tout ka fè, nou tout ka kolabore avè l, menm jan tou transmèt li enfòmasyon ke li menm pou l te kapab kolabore ansanm avèk nou, menm jan mwen menm gade lè l ye li vin kouvri evènman sa e se a felisite tanmenm. Donk mèsi anpil JC. Enben ok freo.